Ti lapli fòl man manman w. Mò sot yon voice. Ou voye m tande w voye mesaj bay polisye ou pral mache pran yo. Ou pral mache pran polisye klan vòlò avè w, gang sal boul mikwòb. Ou pa janm met pye w atè. San sal. E pa mesaj pou voye se pye w pou met atè. Mete pye w atè pou al kontre kare avèk polisye yo. Se pa sa non. Se pa voye sòlda san sal parèy ou yo. Ti sòlda pye sal. A sandal kòk ras parèy ou a yo pou voye nan konba. Fò w benyen met pye w atè a tou, salòp sal. Se pa kache nan ou tou. Se pa kache nan ou tou pou w ap voye mesaj. Iletre, ou pa menm ka di whatsapp. Kochon sal. Ou kouche nan ravin nan anba a. Se met pye w atè wi. Se pa voye mesaj bay polisye yo non. Polisye pou touye se polisye k lan gang avè w nan vòlò avè w yo ki konn ba w antèn sou bon polisye yo san sal, boul mikwòb, bann dechè toksik. Konprann? Fòlman manman w pase m respekte manman m wi men fò m di w fòlman manman w pase manman w pa Manman w pat ka kale ma e sa ou santi kankou ou mete sou tè a eskize moun ki pral gade video a yo mò ou soti mesaj ou voye ou pral mache e polisye n pral mache dechouke pou n ka viv lan peyi n nou te konn peyi a se peyi n li ye se konsa nap fini ak pèp la bann santi chen hein vòlè se pye w pou met atè mete pye w atè se pa e pa lò w bezwen operasyon ou voye ti san sal w a ti egare parèy w a yo yo pa konn si e mouri yo pral mouri ti san sal yo. Se ti makak wi ki te bon nèg. Ou wè ti makak, li met pye l atè. Ti makak te konn met pye l atè. Kòlèg anlè kwadèboukè te konn met pye l atè. Men nou menm, ou menm Izo, se lan tounn nou rete n ap ranse. Ou menm, hein, Izo, Manno, fò n met pye n atè tou. Pafwa fò n nan machin yo tou. Ou konprann? Fò n nan machin yo tou lè n ap pase pou n ka pase. Ou konprann? Nou chita ap bay moun presyon. Chita dèyè yon telefòn ap bay moun presyon. Boul mikwòb, mete pye w atè. Se pye w pou w mete atè tou wi. Pou al kontre kare avèk bon grenn polisye yo. Konprann? Se polisye k lan vòlò avèk ou, polisye w konn okipe yo. Se ba yo pou voye mesaj di w ap touye yo. Pase san sal parèy ou yo ye. Ou konprann? Men mete pye w atè a tou. Boul mikwòb. Ou menm menm tilapya avè w m pale. Se pa kache kò w lan yon tou. Men mete pye w atè tou. Pou al kontre kare. Se pa rete dèyè yon telefòn ou ap voye mesaj bay polisye. Ou konprann? E ranse ou ap ranse ou pa anyen. Yon iletre ou ye, yon boul mikwòb ou ye, yon san sal ou ye. Nèg sal, iletre. Menm whatsapp ou pa ka di san sal. Ou konprann? Mete pye w atè a pou al goumen tou. Izo, Manno mete pye n atè. E pa voye sòlda yo sèlman al mouri. Konprann? Fò n mete pye n nan batay la tou e pa sere yon kote sèlman. W ap voye mesaj bay polisye. Polisye se konpayèl ou iletre. Polisye k konpayèl ou se vye polisye k lan vòlò avè w, lan gang avè w yo. Se pye w pou met atè a wi. Kontre kare mache a pye. Mache a pye ak nou gwo nèg kon sa peyi n se pou nou ye. Pou ki sa n pa ka met pye n atè? Ey, medya anliy yo, m ap voye yon konsèy pou nou. Map fè yon konsèy pou nou tande, map voyel pou pèp ki ap viv nan katye bò lakay yo tou. Gon bagay tande pèp kanapevè, pèp tout kote kap mobilize pou tann gang yo. Lè nap dòmi, lèn pral dòmi, n fin prepare konba nou, pa bay medya anliy yo, Konferans de près. Pa di yo kòman n mobilize. Paske yo pral lage l sou rezo sosyo. Ti vòlè, ti gang yo. Yo sou tout Facebook, yo sou tout rezo sosyo. Y ap konn kòman nou mobilize. Ou konprann? Fè afè nou an sekrè. Medya anliy yo, tanpri, kite moun yo dòmi. Leswa lè yo fin prepare konba yo, nou menm se nan kabann nou n pral dòmi. Nou pap lan konba avè yo, nou pap lan batay la avèk yo. Lè yo fin prepare, yo fin prepare teknik yo pou yo dòmi, pou yo tann vagabon k ap vini yo, pa al pran imaj yo pou n lage sou rezo sosyo, pou n fè ti vòlè yo konnen, yo pap dòmi, y ap veye. Tanpri fè sa mwen. Polisye yo. Map voye yon konsèy pou nou. Bon pelisye kap travay, kap trake ti vòlè yo. Map voye yon konsèy pou nou. Lè nap fè fouy nan lari a. Paske mesye yo pral itilize machin kounye a pou yo mache pou yo vin pete bal sou nou. M konnen gen kèk polisye gen ti bagay sou yo nan komisarya yo. Grenn polisye gen ti bagay sou yo, se yo menm ki pou kanpe. Fouye machin yo. E lè nap fouye machin nou tout pa rete nan mitan lari a. Konprann? Si nou 5, 2 ap kanpe machin, nou 3 menm se abrite n. Abrite n, men n sou gachèt, nenpòt tiye lan se pete bal. Paske nèg yo frajil. M sonje sa k te pase Kafou Fèy, nèg Ti Lapli yo. Yo te pase la yon machin yo pete bal sou nou. Plizyè polisye te tonbe. Ebyen, pa fè erè sa ankò. Lè n ap kanpe machin, nou pa konn kiyès k anndan yo. Pa al pot tèt nou ale konsa. M konnen gen kèk polisye k gen ti bagay sou yo wi. Menm jan bandi yo gen bagay sou yo lè w ap pete bal sou yo, se lè sa y ap avanse sou ou. Enben m konnen gen kèk polisye ki gen ti bagay sou nou. Polisye ki gen ti bagay sou nou an se nou k pou kanpe, konprann, fòk nou youn fòk nou youn pote solidarite ak lòt, fòk nou youn epanye lòt ou konprann. Lè nou lan lari a. Ti polisye ki gen ti bagay sou li a, se li k pou ap kanpe machin. Ranpe machin, paske ou pa konn kiyès k anndan machin yo. Nèg yo mache tout jan. Ou wè nèg sa yo nou pran yè Kanapevè yo? Si nèg sa yo, se pa t Bondye k te kenbe men yo, nèg sa yo te ka ben grennen katouch sou nou. Ou konprann? 14 nèg sa te ka grennen katouch sou nou. E n tap pèdi polisye. Enben, fò n mete nou sou men nou. Pa anpile kò nou nan lari a lè n ap fè patwouj, lè n ap kanpe machin. Pou n annik al pot tèt nou ale. N pa konn kiyès ki anndan machin yo. Vòlè gang sa yo mache tout jan. Konprann? Se san manman yo ye, se san papa yo ye. Konsèy mwen pou nou. Grenn polisye k pami nou an. Nou konnen k gen ti bagay sou li a. E pa nenpòt nèg k ap etènye ak nenpòt bal. Se lik pou ap kanpe machin epi se nou 5 nou 3 abrite n kote menm si machin nan parèt pou l pa gen kontwòl nou lè yo panse se 2 grenn polisye k lan lari a epoutan gen nenpòt 6 7 se konsa pou n fè fouy se konsa pou n veye nèg yo lan lari a pou n etèn souf yo se te yon plezi pou m te pase bann videyo sa m renmen nou anpil e nou voye yon gwo kout chapo ak tout ayisyen k renmen ayiti k renmen ayisyen parèy yo nou renmen w anpil tou men. Map kontinye bwè chanpay mwen pou jodi a la. Miskaden yon gwo kout chapo pou ou. Teriel, m renmen w anpil. Morvan, m renmen w anpil. Tout moun kap goumen pou Ayiti. Ou konprann? Gon seri de nèg ki pa vle wè, ki pa renmen Teriel, ki pa renmen Morvan. Men depi w renmen Ayiti, ou konnen w pa lan konivans ak gang, nou voye yon kout chapo pou ou. Pase n pa fòse w renmen yon moun, men nou kapab di w respekte travay li. Nou renmen w anpil, e nap goumen jiskobou. Pèp Kanapevè a nou lan kè m. Nou lan kèm, nou lan kèm, m renmen nou anpil. Miskaden, ou se papa m, m renmen w anpil. M tèlman renmen w, an verite, m pa konn sa m ta bay. Konprann? Mèsi anpil pou travay nou. Mesye kenbe fèm, nou la. Ayiti p ap peri. Kenbe fèm.